Prezan vin akeyi Prezidan Edgar Leblanc pou sa l sot fè o nivo de Nasyon Zini. Ebyen chak yon ap remake, n ap remake plizyè jèm flè ki deja la. Ebyen moun yo sa yo make nan mayo Prezidan Edgar Leblanc ou fè fyète nou. Ebyen moun yo kontan e sa Edgar Leblanc fè a la, zanmi entènot chak yon ap konstate a la. Moun yo fè konnen ke Edgar Leblanc Ou fè fyète de nou, ebyen e sa demoutre ke pèp ayisyen an konnen sa ki bon, sa ki kab jwe an favè yo. Prezidan Edgar Leblanc, li fè valè nou nan Nasyonzini. Nou fyè de li. Paske li byen pent Ayiti. Yon pase glorye e answit jan ke yo redui nou. E mesaj li, se tout ayisyen. Poze pran konsyans pou ke nou rekòmanse batay pou ke nou repran souverènte nou. Donk sa vle di flè sa nou se pou egal ou byen pote l? Wi.
Nou vin di l byen retou, bon retou lakay li, nou fyè de li e nou ap tann li. Men gwoupman sa ki sa l fè nan sosyete a jounen jodi a? Nou la pou ke nou defann dwa jenès la.

Pou ke li kontinye fè fyète pèp li. Men nou konnen la prezidan Edouard Leblanc Fils 7 Oktob kap vin la li pa prezidan ankò. Enben.
Kòman paske li pa prezidan ki fè li pap kontinye travay? Li gen dwa pa prezidan li kontinye nou menm nou pa prezidan men nou kontinye nap travay pou peyi nou. Sou kèsyon sa. Paske nou sou ayisyen. Sou kèsyon sa m ta avanse yon mo. Fò nou rekonèt ke nou pa ka retire yon moun ki konsekan pou nou mete yon pay. Fò nou rekonèt sa. Edgar Leblanc se yon moun. Ke ki fè valè, fyète Ayiti sou tout plan. E si w ap gade ou wè y pe pe peyi Dayiti. Se pa sèl Ayiti menm atravè entènasyonal ou wè l pote dè diskou ki pòte a dòt peyi. Nan sans sa nou rete kwè nou pa p gen yon prezidan tout nan. Nou gen Edga Legran pou asire prezidan. peyi dayiti pou òganize eleksyon kap vini. Ou di nou pa ka retire prezidan Edgar pou nou mete yon pay men nou konnen 7 moun sa yo ki la chak sòt yon kote. Men fò ou konnen gen estran gèdal ki pete o nivo CP a sitou a travè Ismit, Augustin, Vetilè e Gilles. Eske moun sa yo nou ka mete yo o nivo pou vin prezidan peyi a? Nan sans sa nou rete kwè.

Se sa ki arive yo, sa pèmèt ke ou wè gen yon kesyon ki flou ki sou kesyon prezidans lan. Nou rete kwè se IGRA kap re-asire prezidan pou nouvèl eleksyon kap gen nan peyi Dayiti. Eskize, fòk nou konnen lòm kil fo a la plas kil fo. Sa vle di kisa?
Fòk nou konnen lòm kil fo a la plas kil fo. E youn nan bagay tou Prezidan Edgar fè kote ke nou wè genyen de pwen ki konsène. Nap wè li menm avèk fwon wo li oze soulve pwen sa yo. Si nou pran pa egzanp restitisyon ayisyèn. Sa li oze fè l. Lè ke moun nan fè yon bagay ki bon nou sipoze gen kouraj pou ke nou di sa ke li fè a li bon, menm jan tou lè ke li fon bagay ki pa bon nou kritike l, sa nou menm pèp ayisyen nou sipoze kòmanse kiltive lakay nou, aklame sa ki bon.

Vwala zanmi entènot, jan ke nou konstate, ebyen popilasyon an la deside prezan o nivo de ayewopò Tousen Louvèti a pou vin bat bravo pou prezidan Edga Leblan ki sot fè yon diskou tèt chaje o nivo de Nasyonzini. Jan ke nap konstate la gen popilasyon ayisyèn nan ki jan prezan pou yo vin bat bravo avèk prezidan Edgar Leblanc. Jan ke nap konstate a la zanmi entènot, ebyen nap remake jèn flè e kote plizyè patizan, senpatizan prezidan Edgar Leblanc. Kote anpil chen vole pou prezidan, kote yo fè konnen ki sa Edgard Blanchot fè a la, li sot sove diyite nou.
Sot defann e fiyate avèk diyite pèp ayisyen sou tribune Nasyon Zini nan fasyon li fè l la dayè. E diskou a, yon nan dimansyon ke li genyen, se yon diskou inivèsèl, sètadi ki pa pwononse.

Pou nou te vin akeyi prezidan pou nou te onore l, pou nou di li mèsi ok pou travay kolosal sa li fè pou peyi a e dotan plis ke si w byen verifye atravè lè rezo sosyo sitou sanble se pa menm OPL ki pi kontan de diskou prezidan e sanble gen anpil moun nan peyi a ki santi yo plis konsène pa diskou. diskou w la. Donk sa vle di kontèks prezans nou nan ayewopò la e nan salon diplomatik la pou nou vin akeyi prezidan, di li bon retou, di li bon mèsi, un grand merci, di li bon travay, se te yon devwa li te ye pou nou, se sa ki eksplike prezans nou la. Nou wè OPL ap dòmi antanke yon pati politik, sa k make somèy sa a? Bon. Tou depan de kisa ou rele dòmi, se paske OPL pap dòmi ki fè ou ka jwenn mwen pou ap entèwoje m la nan kontèks retou prezidan dè Nasyon Zini. Bon, natirèlman, e w ap konprann fonksyònman politik la, li mande yon disiplin e OPL pa yon pati politik ki toujou ap egzèse agresivite nan move sans. Donk lè nou nan peryòd kanpay elektoral, donk OPL ap soti tout kò li nan kanpay la. Mentnan kounye a la, nou di n ap di de rechèch de pouvwa. Mentnan se yon pouvwa de tranzisyon ki genyen la a, nou kontribye pou mete l an plas. Gen de zefò k ap fèt, donk OPL kanpe ann obsèvasyon, li kite Konsèy Prezidansyèl la ap travay, gouvènman ap travay pou pote repons a ansanm de bezwen, a ansanm de pwoblèm popilasyon an. An menm tan tou, OPL ap veye, donk sètadi lè genyen bagay k ap mal pase pou l denonse. pou li fè dè rekòmandasyon e sa pou l kondane egalman. Donk, dè ke gen nesesite pou kondane sa k pa bon, l ap kondane l. Se sa ki OPL la. Kòman OPL la, e se pa viv sèlman n ap viv li, nou pa viv li dan l'inertie avèk yon konpòtman, yon atitid e de moun ki pa konsène kòmkwa de bra nou kwaze n ap. Tann yo pote solisyon an pou nou. Non! Depi 2018, si w sonje byen, kriz sa a, nou rele kriz miltidimansyonèl la, li eklate nan dat 6, 7 jiyè 2018. Lè sa se Jovenel Moïse ki te prezidan. Dakò? Nou sonje tout pakèt efori popilè. dan le movè sans ki te pran lari pou te mande depa Jovenel. Donk, se OPL an premye ki te soti yon pwopozisyon de sòti de kriz, ki te di, men sa k pou fèt pou ke kriz la pa anvenime. Malerezman, ni Prezidan Jovenel, ni senkantyèm lejislati la ki te an fonksyon, pa te tande nou, mentnan yo reyini kondisyon pou kriz lan anvenime ki mennen nou la. Donk, lè Jovenel. Yo fin asasine jovenel. Anko te gen ariel o pouvwa nou pat janm e bouke fè dè rekomandasyon ki te kapab anpeche sitiyasyon an degrade malerezman yo pa te tande nou pou jiskaske nou rive la mentnan nan kafou kote nou rive jodia la avek konsensus ki bay konsey prezidansyel la avek nouvo gouverneman sa OPL detèmine kom pati avangadist donk pou nou pa kite. Tranzisyon an gaspiye e se sa k fè ke nou kontan anpil e pa rapò a angouman tout pèp ayisyen an manifeste e pa rapò a bon akèy pèp ayisyen an bay prestasyon prezidan. Moun ki kwè nan konviksyon l, ki kwè nan pèsonalite a pou n vin di l bravo e pou n vin voye yon siyal tou pa rapò avèk jan politik peyi a ap fèt paske jan nou di l diskou prezidan Edgar Leblanc li gen yon dimansyon inivèsèl. Edgard Leblanc pa pale sèlman pou lepèp ayisyen men se pou tout pèp ki te soti anba kolonizasyon ki toujou kontinye ap sibi dominasyon peyi oksidantal yo. Donk jodi a, prezans nou la a se pou n vin di Prezidan Leblanc mèsi, pou n vin di l bravo, li fè fyète peyi a, li fè fyète tout pèp ayisyen an e ak sa l poze a menm aprè 50 an. jenerasyon k ap vini apre yo, y ap rekonesan anvè l paske jan nou wè l sou tout rezo yo, non sèlman gen mekontantman, men tout moun di sa fè lontan yo pa jwenn yon dirijan ayisyen ki rewose imaj peyi a, ki pote mesaj pèp ayisyen an. Donk, ankò yon fwa, nan non tout ekip la, nan non nou tout, nou di Prezidan Leblanc, felisitasyon, felisitasyon, e nou di tout rès manm cpt yo kontinye goumen pou nou reyisi pwosesis tranzisyon an. Li pale tou ke, jan l te di nan diskou a, ke. posibilite pou transfòme MMS la an misyon lapè, demen Konsèy Sekirite a ta dwe reyini sou sa, nou panse ke se yon bon kou tou? Wi, se yon bon kou paske misyon nou gen la a, se yon misyon ki vin soutenir la pnh. E nou tout nou konnen kòman pnh la jodi a, lame a, kòman yo bankal. Donk, transfòme MMS la an yon misyon mentyen dòd, vle di y ap kòmanda egzekitif, paske gen yon gran diferans. Mesye Kenya ki tou prè nou la, yo pa ka leve al fè entèvansyon konsa. Yo vini an apui avèk lapolis la e nou tout nou konnen kòman son polis k ap fè fas avèk anpil difikilte tan o nivo gouvènans polis la, o nivo defektif. Donk polis la gen anpil pwoblèm. Mentnan vini avèk yon fòs pou vin souteni la pnh li mande anpil travay e misyon mentyen dòd sa k ap vini an l ap pran manda egzekitif kote ke y ap gen maj de manèv pou yo aji sou pwoblèm sekirite a e dotranpli nou gon echeyans devan nou ki se 7 fevriye 2026 il fo ke eleksyon fèt e pou eleksyon fèt fòk sekirite etabli nan peyi a donk li nesesè pou ke ansanm peyi zanmi k ap pote sipò avèk Ayiti yo pouse yon manda ekzekitif pou misyon sa a gen e se sa ki jistifye menm chanje misyon ki la pou vin souteni lapolis la avèk yon misyon mentyendòd.
Mèsi.

Pèp Petyonvil avèl! Nap swiv lide nou e de pre egal se sa fè li fè sa k byen, yo fè sa k bon. Nou menm Petyonvil antanke delege avèk katèl la ki voye tout moun Petyonvil la nou vin akonpanye yo. Nou di yo kenbe la, nou di madam Dupuy kenbe la, nou wè yap fon bon travay pou ayisyen yo. Kontinye fè travay la pou ede ayisyen nan Sendomeng pou nou ta renmen ke diplomat yo, anbasadè yo, konsil yo fè menm jan avèk Edgar Leblanc, swiv madam Dupuy pou reprezante nou valableman. Anndan peyi a, paske nou se Ayisyen, nou se premye katon an ki libere e nou menm nou di viv Edga Leblan, viv Madan Dupuy, viv Ayisyen libere pou tout tan. Wala, zanmi entènot, jan ke nap konstate a la, se konsa sitiyasyon an prezante devan salon diplomatik lan.

Vwala sa se yon defile Vwala sa se yon defile k ap fèt kote yo prale pou yo al akeyi prezidan Edgar Leblanc Fils Ebyen jan ke n ap konstate a la zanmi entènot moun yo ki ap kouri pou yo al gade kijan yo te kapab wè prezidan Vwala.

Kòman nou kapab non sèlman soti nan kriz la, men nan soti nou nan kriz la pou nou genyen yon pouvwa lejitim ki soti nan eleksyon pou kapab plu jamè mete Ayiti nan sitiyasyon pou l pa janm konnen mòd kriz sa ke n ap viv la. Gen
anpil moun ki malgre bèl diskou a ki. Si Prezidan Edgar Leblanc pa t oblije mande restitisyon dèt Lafrans lan, alòske nou menm n ap tann èd entènasyonal la pou rezoud pwoblèm ensekirite a. E depi 8 an n ap fonksyone avèk èd entènasyonal, ki sa èd entènasyonal regle pou nou? Se paske èd entènasyonal te toujou ensinyifyan ki fè nou nan kriz toujou, ki fè ke peyi a toujou soudevlope. Donk se klè ke se resous Ayiti. Ki ka devlope Ayiti. E pami resous Ayiti yo, nou gon pakèt kòb nan men Lafrans ke li te pran nan men nou sou baz ranson. Se sa k fè prezidan Leblanc kalifye l de ranson. Paske nou pa t achte nan men Lafrans, nou pa te dwe Lafrans, nou pa t gen kòb pou nou te peye. Se libète nou nou te pran. Opri, opri di san e avèk zam nou te pran l. Se onè nou, se dignite nou nou te defann. Dayè, si te genyen pou te dedomaje, se Lafrans ki te genyen pou te dedomaje nou pou tout atwosite ke l te enflije a nou menm pandan dè zane nan sistèm de kolonizasyon an. Donk, e dotan ke, e non sèlman e demand. Restitisyon e ranson Lafrans te pran nan men nou an, li lejitim, men fò n pa bliye s on kesyon ki te entwodui deja depi pli doun ventèn dane. Donk sa vle di Prezidan Leblanc li fè devwa li pou fè kontinuite nan Leta, donk nòmalman e pou defann vrè bezwen pèp ayisyen paske kòb sa, Le jou nou jwenn li sou fòm restitisyon, l ap sifi pou kapab pote Ayiti nan devlòpman nan tout nivo. E yonn nan bagay, pwoblèm nou genyen, se ke Ayiti kòm peyi rich an resous, men jiska prezan nou pa gen kapasite pou nou eksplwate resous nou yo, se si ke kòb sa nou genyen deyò a, le jou nou antre, l ap pèmèt nou reyini tout kondisyon enfrastrikti. estriktirèl nesesè ki pou pèmèt nou fè eksplwatasyon resous nou yo sou baz syantifik.